Bonjou bonswa tout moun ki pral gade video sa pa bliye sou chanel gwo koze pou mwen ka pote tout bon jan enfòmasyon pou nou mezanmi gon move nouvèl ki tonbe la kote ke gouvènman chili a mete avyon a dispozisyon ayisyen ki pap travay ayisyen ki deside ale nan peyi yo e ki pa yo wè chili pa gen anyen pou yo mezanmi nan afè kowona viris la nou konnen moun ki patap travay Nan aletranje fòk ou peye kay, fòk ou manje, fòk ou peye bil tonton, epi gouvènman sa deside mete avyon a dispozisyon ayisyen yo, moun ki vle ale yo pou yo ka ale, yo pran desizyon sa depi yè la mezanmi, moun ki vle ale ayiti yo yo ka ale mezanmi, èske sa se pa yon gran defisi li ye pou ayisyen? Yon nèg lè w kite peyi w vann kay yon moun se tout ti sa yo te gen yo te vann mezanmi, e yo te deside ale chili, yo kite madanm avèk pitit, e kounya la pou yo yap retounen avèk 2 men yo 2 pye yo mezanmi, e yap chèch kanmenm, yap piti anpil. E fanmi moun sa yo mezanmi ki an difikilte, gen moun ou wè yo la, lè yo retounen nan peyi yo mezanmi yo ka tounen yon gwo bandi, yo ka vin, nou wè sa yon depòte te fè ki te soti Lèzetazini, misye pa pase menm yon yon mwa l gentan fè yon pakèt dega. E lè yon nèg ou wè l te vle ale vann tout ti sa l genyen, lè li rive ann Ayiti ba w de nèg sa pap jwe ankò non, se yon nèg ki pral komèt dè e k ap fè anpil bagay. E l ka rive menm fou menm paske gen nèg ki te gen machin yo vann yal chili, e yo vle gen kay yo vann yal chili kounya gouvènman an mete avyon a dispozisyon se pa kounya sa fèt non men yo retounen fè l ankò e pou yo kapab ede ayisyen yo moun ki vle ale nan peyi yo yo ka ale e e pa non sèlman e nan lakou chili bagay yo e pa fasil non papa nan lakou brezil nan dè gwoup whatsapp la mezanmi moun yo se se se se plenyen ak plenyen men se gen nèg ki rive mwa mas a e brezil la la mezanmi. Gen anpil moun ki te rive nan mwa mas 2020 an la, e moun sa yo mesye, yo pa jwenn travay, epi yo pa gen moun nan tè a, moun sa yo pase mizè, e gen moun kap mande e eske m ka vin nan vil sa bagay, epi yo pa dakò pyès moun mache, peyi sa yo an karantèn, e e kote map pale avèk nou la mezanmi. Eske gouvènman Ayiti a prè pou resevwa moun sa yo? Lè ou rive nan Ayiti kisa, mwen m panse konsèy m te ka pote bay ayisyen sa yo mezanmi, m te ka ba nou, Pa ale ayiti mezanmi yon lè tann korona viris lan pase mezanmi nou ka rete nan peyi a toujou e pa panse moun ki fèk vin chili yo mezanmi pa panse lè w vwayaje w pral jwenn lajan atè e se travay pou travay mezanmi lè bagay la pase mezanmi pran pasyans se pasyans aprè m pa vle lè nou rive ayiti pou nou di mesye nou regrèt nou te tounen ayiti paske nou deja nan san nou nan san nèt pa gen moun ki vwayaje ki pa pran imilyasyon E tout moun te pase nan nan nan kou imilyasyon. Men kou nèg wa ap byen pase nan peyi Brezil, nan peyi Chili, Etazini, tout kote Lafrans, ou te pase nan tan e nan nan moman imilyasyon an. E pa panse se ou menm sèlman ki nan lakou Chili, Brezil ki an difikilte paske gen moun Etazini e e e imedyatman map pale avè nou la mezanmi e gen moun ki ap pase menm soufrans sa wap pase a. Mwen menm Chanel Gwo Gwo Koze Promo mezanmi, Chanel gwo koze pou moun la pou brezil e mezanmi m pa swete ke e pou nou ta ale men fon ti pasyans fon ti pasyans paske bagay yo pa fasil tout kote menm ayiti non prale a la ayiti a se yon peyi ki pi tèt chaje ankò e brezil chili kote ke moun nan ka jwenn e yon ti travay ou gen dwa pap travay e chili la men ou ka jwenn moun di an al mete yon jou travay ou ka ou ka gentan fon ti kòb ou manje menm ke fredi a rèd vre mezanmi nou ka fon fason pran pasyans Pa gen pa gen bagay yo pa legliz. Nou wè se pa nou sèlman chili se pa brezil vre men nou konnen nan tout peyi yo la se chili ki voye plis kòb an ayiti e nou konnen gouvènman la al gen pakèt dola 50 lap pèdi kòm yo di se 2 dola yo pran sou lajan yo lè yo rive an ayiti lap pèdi kòb sa yo nou konnen lè lè moun lè ayisyen ap antre nan peyi a konsa e gen nèg m konnen lè yo depi yo soti chili la yo pral antre nan afè politik paske pral gen eleksyon nan peyi dayiti eleksyon sa yo E gan pakèt ti jèn ki pral e pou yo ka ede e pati politik bagay sa yo konsa tou e yo ka mouri tou paske nou konnen politik se se gen nèg yo pa gen yo pa gen de bagay nan tèt yo la depi yo rive yap antre nan politik la e politik la gen gen yon pakèt nèg fòme ki avèk ki nan lakou chili nou konn sa trè byen mezanmi nèg chili m yo mezanmi e nou konnen bagay yo pa fasil e lavi nou konnen lavi pa fasil fòk ou eseye fòk ou soufri e si w pa si w pè soufrans ou pap janm rive nan nan vi sa. E pa panse ke nèg ki gen milyon yo, yo pa leve kouche nan kabann yo yo leve mi a midi. E gen de milyonè m konnen mwen menm, e moun sa yo depi l fè 4 è yo leve. Ou konprann? Imajine nou menm ti malerez, fòk nou pran soufrans lan, fòk nou soufri pou n ka viv. Pa panse ke lè nou rive an Ayiti tout bagay bay pral fasil pou nou. Fòk nou mete tèt nou an plas pou nou kapab panse pou nou wè kisa nou ka fè pou fanmi nou. Nou menm ki deyò la tout fanmi nou gen espwa nou. Imedya, Imajine nou lè nou rive an Ayiti pou nou wè tout fanmi nou konn ap ap apresye nou, di mesye peyi a pa bon non, peyi a pa bon, depi ou rele Ayiti se yon sèl bagay y ap di w se peyi a pa bon, peyi a pa bon, lè sa ou menm lè w te deyò mete kò w pi lwen. Pa panse se sèl Chili ki gen kòm peyi, Chili, Brezil, se pa Brezil sèlman gen kòm peyi mezanmi. Ou ka lòt, ou ka ale lòt kote, men pou w ale lòt kote, ou te ka ale Ayiti tout bon vre wi, men fòk ou ranje chita w, sa yo rele ranje chita a, lè w ranje chita w se lè w travay nan peyi Brezil, Chili, Ou voye ti kòb sere e lè bagay yo pa bon ou ka voye l e lè w rive Ayiti ou rive avèk tout ti monnen w distans pou moun wè anba ou fè ti biznis konsa konsa ou jete w nan lòt ti peyi ankò e pa panse ke ou prale Ayiti imed m ap voye nouvèl sa ba nou menm ki aletranje k ap viv Brezil Chili e pou sa yo sèlman mezanmi ou menm lè w ap travay depi w touche w gentan voye ti kòb la an Ayiti depi w touche w voye l ale e epi nou konnen depi w voye kòb la an Ayiti l p ap tounen dèyè ankò tonton li p ap tounen dèyè ankò tonton. Ayiti sa se kòmsi son gwo basen epi wap vide dlo l pap plen papa se kòmsi son gwo ayiti se yon panye wi ou mèt ap vide dlo fè 365 gren ka bon wi rèdman paka chanje peyi a ou panse nou menm ka chanje l ou panse ou menm ti malere chili kap chanje l depi ou touche tonton se jere fanmi w se yon 5 dola pa panse ou fin touche la ou pran ou gentan al achte byè wap bwè eeee salye tonton nap byen pase nap byen an wap byen pase men kowona ap byen pase sou nou la. Gwo dam ou tap byen pase se nou menm kap mal pase kounye an lale nou pa konn sere nou pa fè fòk ou fòk fòk fòk ou sere tonton fòk ou sere kounye la mwen menm gen lè wap fè 3 4 mwa pap travay m gen ti kòb mwen sa vle di lè ou pap travay ou gentan fè yon diminye ou diminye sa ou te konn gaspiye si ou te konn gaspiye 5 5 senk reyaz pa egzanp, ou gaspiye 3, ou soufri. Ou fè ti ekonomi ou papa paske ou pa dwe ap gaspiye depi ou touche ehe tonton yo pase pran e pran lòt vagabon parèy ou e ou al fè radòt. M konnen nèg serye a depi lap travay lap toujou ekonomize ti kòb li e menm jan avèk mwen. Ou konprann? Kounya la e mèt e kowona fè konbyen tan la menm jan avèk Jameson Napoleon te di a kowona mèt fè 4 an Men lap toujou milyonè. Konprann? Lè di lap toujou milyonè a gen moun ki prann mal li pa li pa konn nou pa konn sal vle di an. Pa egzanp, lè di lap toujou milyonè, moun ki te ka konbat li, ki ta egalize avèl pou kòm avè si Ayiti te gen pa egzanp te gen 2 milyonè e kòm kowona ap frape pa gen biznis kap fè kap mache e li menm ki te deja milyonè lap toujou milyonè. Nèg ki tap bat poul te vin jwenn li an li pap ka konba ankò. Sa vle di, n ap toujou milyonè nan tout sans. An vre? Pa bliye yo sou chanèl Gwo Koze a, se nou menm k ap pote soukou jan enfòmasyon sa yo pou nou. Tiga ou lajan depi la pou Brezil. E, m wè chanèl Youtube sa ap avanse seryezman mezanmi. M, chapo ba pou nou. E, pa bliye m ap pote tout bon jan enfòmasyon yo mezanmi. Fè kòmante non, fè kòmantè, like videyo yo. Epi mwen menm Tiga ou lajan m ap pote tout bon jan enfòmasyon yo rapid nan de pla men w. E, se Tiga ou lajan depi la pou Brezil pou Yaba Mato Grosso. E, m ale. M ap pote yon lòt videyo pou nou, m ap pote tout enfòmasyon k ap tonbe sou zafè vwayaj sa.